Tansyon. Ou pito fè aka pran lang a dipèfèk pandan se yo poko menm divòse menm ati Nou etazini nou nan sistèm nan tou Nou konn kilè yon moun gen bras lan men yo Lè yon moun gen bras lan men yo premye atitid ou gen yon pa skenmen Sa se premye atitid Ou pa toujou benyen vin vòlè domèn moun pou w ka parèt moun Premyèman epi Lè yon moun gen lajan w ap viv ozetazini ou pa all over the place. Blondine ou ka di yon moun ayiti ou gen lajan an mòd foulay men nou wè w pa nou konnen w pa gen lajan kantite kòb wap fè nan black market sa wap fè a la rele black market nan vann krèm leta pa konnen yo rele l black market leta pa okouran kantite kòb wap fè nan black market la lejou yon moun ripòte w ARS ap mande w eksplikasyon And that's why gen de bagay ou pa ka achte ak gè non. Bon wap fè 400 mil dola lè nou menm pwomotè nou fè 4 mil dola wap fè 400 mil dola. An vle lè nou menm pwomotè nou fè 4 mil dola se egare n egare? An lèm chaje moun 200 dola 300 dola m fè pwomosyon pou yo egare m egare? Non. Nou fèl paske nou pa greedy. Nou fèl pou n pran tax. Pou blan an wè se jwe nap jwe. Men ou menm lè w fè l se paske w sot nan grangou, ou sot nan fanmi malerèz Ayiti. Bay yo egzòbitan, se sa fè yon ti boutèy krèm ou, se tankou kokayin, lwil bouboun, ou vann sa chè. Paske ou biliv nan rive vit men ou pa konprann ke teorèm lajan, lajan is just an access. Yon moun ki gen plis lajan pase w li maybe gen plis aksè pase w. Men gen de bagay lajan pa achte. Entegrite, atitid, manyè de viv, konpòteman. Lajan pa achte sa yo. E se la nou pran lan. A wi, lè w fè an kalite de American born, lè w fè 4 mil mwen m fè 400 mil. Ou fè 400 mil yon las sou gòj ou. Ou pa janm al bay vacuum lavalas ak sou lestomak ou. Wap fè live wap rale larim. Ou nan yon gran peyi. Ou gen yon machin nan men w, yon machin 65 mil dola li ye, Range Rover. Ou gen lajan. Ban m wè bèm pè Jula m ba w yon machin 100 mil dola. Paske Blandine ban m di w yon bagay, manman lougawou. Y a une différence entre donner l'impression que j'ai de l'argent avec avoir de l'argent. Donner l'impression que j'ai de l'argent avec avoir de l'argent se 2 bagay strictement diferan. Ou gen lajan epi ou all over the place w ap fè san desann nan pye w nan bal kite pitit ou san babysit pou w ap fè kaka Ou gen lajan ou byen Alan la ou konnen e Alan ki te gen pwodwi cheve a menm yon grenn chè ou pap bay li jiskaske ou fè figi ou di ou soti a pwodwi cheve a Dipèfèk Dipèfèk fè manman w benyen w paske jan manman jiman sa yon ti blòk ou menm Ban from the stream confirm gade. Ou gen lajan konsa epi e machin, use machin, use car wap itilize. Ou pa antre nan mezon ou pran la tout sa chè. Lè ou gen lajan konsa se machin 200 mil, 300 mil. Ou gen machin, ou gen lajan konsa epi m pa wè wap drive yon Lamborghini SUV ki vann 350 mil. Reponn mwen non. Ou gen lajan pou moun ayiti. Ou gen lajan konsa epi ou pa fil pou pil ti kouzin ou yo la kap fè bouzen nan kafou fèy. Lè yo pale w de fil, ou pa menm admi menm paske ou pa fè kantite kòb. Lan black market ou fè degouden. Men natirèlman pou blan kon nou fè kòb, ou pa fè kòb. Epi ou gen lajan konsa? Reponn mwen non. Ou gen lajan konsa m banm yon bon televizyon lakay ou se toujou rès bèb. Dènyeman m ap gade yon salon lakay ou la toulè kaze m salon ap chik. Pfff what kind of gen lajan you are? Ou gen lajan konsa depè fè kon kip fake bijou k nan kou l. You suppose to have the wages. An yon ti granmoun kannari w ap okipe bwa. Ou gen lajan konsa men bounda a fin kolboso lè w pa bay update li sa w ka fè li e konsa moun gen lajan ou gen lajan konsa w pa janm fè donasyon epi se dènyeman lè w fon kèt sou moun ki nan prizon ayiti yo ou pa janm desann an ayiti al bay kòb la ou gen lajan konsa epi se sou mòd scam ou kanpe wap vòlè domèn moun nan komès. Lajan sa pap beni sevre. Ou gen lajan konsa ou tou bèè moun foure dyòl nan tou moune w pou baw zonyon men ou menm ou pap janm bay moun zanyon. Mani dòdòj ki mete w sou moun an kalite de chyen sal santi kanni. Ou gen lajan konsa ou pa jere mani dòdòj. Ralph Ralph kanpe avè w yon sèten moman done la. Ou gen lajan la li te mande w prete 10 mil dola an kalite de se w woule atè. What kind of gen lajan you are? Ou gen lajan konsa epi ou nan kont a Stéphanie pou kontwòl? Reponn mwen. M poko konprann gen lajan non. O wi, ou fèt isi ou ta sipoze pi wo. Nan kisa ou pi wo? Ou pa pi wo nan anyen. Bon w ap drive e ou k responsab ekip kounye a. Nenpòt mikwofòn ki gate nan djaz la e yo ou yo rele. Yo pran w pou ti sina. Ou gen lajan konsa e ou k manager ekip kounya ou ta manager klass oubyen nu look oubyen disip m pa konprann what kind of gen lajan you have anyn lave bòbò tout anyn papa. Kisa yon bagay pou fè ak kominote a. Mezanmi ou gen lajan konsa tout jounen wap chèche atansyon. Ou pito fè kaka pran lang a dipèfèk pandan se ou poko menm divòse menm a tchak tchak. What kind of gen lajan are you? Ka gen lajan pou moun Ayiti. Ou gen lajan konsa m ba ou rantre 35 moun la nan ti pwogram Biden nan ou plenyen ou bloke fanmi w. Yo pote bagay yo ban mwen la wi. Ou gen lajan konsa ou toujou kanpe an mòd vòlòz what kind of gen lajan are you that's why lajan ou pa ka beni ti cheri that's why lè ou rive yon kote ou bloke yon moun ka ap fè yon mil dola a kè kontan ou menm wap fè san mil kè ou pa kontan le poukò paske 1 ou pa fèl nan onètete e 2 pou pa fè kòb nan onètete wap toujou an kokorat ou gen lajan konsa epi son kay 300 mil 500 mil ou genyen Mwen an kalite de pè jojo kòb bounda chire nou toujou rele m sou rezo a map viv nan kay on milyon dola hein I don't get it map viv nan seven square feet konbyen square feet wap viv Blondine. Anmwne se jan de gen lajan sa. An lè w gen lajan, lè w gen lajan, menm fatra m pral jete nan poubèl lakay mwen. Poubèl mwen kanpe devan an kounye a. Menm fatra m pral jete nan poubèl mwen. Se yon woubè m pran pou 5 dola. Pran m bò pisin nan epi monte avè m. Bekàn mwen, bon se bekàn mwen m pran m monte zzzz. M al depoze fatra, m tounen bak zzzz. Wa kannòv gen lajan ou yo. Pitit ou toujou ap plenyen dènyeman la m tande ti pitit fiw la di manmi we need to be more like a little bit use space we need a big screen TV we need a this we need a that we need a that ou gen lajan konsa lè yap mandew lajan ou plenyen wi map viv nan besment paske peyi a gen besment moun sal banm bloko Ben from the stream. Kisak gen la kot rasis la ye la ebyen myanm al achte nan bidjez ou repwochem pou al achte nan bidjez men si ayiti te gen bidjez nou pa tap pèp ki pi erez nan lemond kaka manjèt kaka humm ou gen lajan konsa se kaka sèlman wap yon sèl moun ki sijè de gyèt manman w koko santi trip si bèn from the stream restavèk bouzen koko santi m retire w la blòk. Kalanbè ble a tout chawony byen santi. On sèl moun ki sijè. Bon moun nan ap fè kaka lap fè kaka. Moun nan ap fè kaka yo bal repons. Facebook la son visye vèsa wi. Gadon gadon restavèk bouzen gadon restavèk bouzen kotèks santi gade gade eta yon vye kostim se Ben from the stream Ben from the stream confirm fristrasyon nan ret nan modo but me I'm still radote èske w konprann Ben from the stream. Blòk, m retire w la. M pa bezwen wè w ankò latrin kominal. Trip si lonbrit pouri. Facebook la son vice versa. Hum. Ou vini w ekri yon kaka nou di w non. M pa konn wè kaka konsa non. Gen de kaka blan mete ti krèm sou li. Si w ap ban m yon kaka, ban m yon kaka update pou m wè si w yon janbon. Ou gen lajan konsa pou do kol boso konsa al pa kanpe an mòd Nicki Minaj humm ou gen lajan konsa on las on lavalas sou lestomak ou pa janm bay vacuum ni se sou lestomak pa gen pou pwoblèm ou an on lè nou fè 40 kat mil li fè 400 mil nan kisa ou fè 400 mil ok ou fè 400 mil nan scam ou fè 400 mil nan monte desann nan nan nan nan a min kòman rele sa nan post office m pa jwenn adepte nan. Ti Ben from the stream. M ap ede yo, m ap ede yo. M retire w. Ou gen lajan konsa se tout jounen w ap fè kokoye dèyè epi w fè l sik nan monte desann nan pòsofis. M pa jwe lwa dèm nan epi w poko voye Dipèfèk, Dipèfèk fin grimo tèlman w fè sa bat kè m. E konsa moun gen lajan? Ou gen lajan konsa epi w pa gen call center. Lè yo rele w, depi w fin bay spesyal ou monte w vin sekwe bounda plastik ou a, chen ap jape nan salon. Chen ap jape nan, m pa konn ki sant chawony chen an pran, l ap jape nan salon. W ap sekwe bounda w, pyafe, fè kaka. Epi apre lè yo rele w ou pa ka bay kont randi de odè moun yo. M pi konsa w gen lajan. Avèm di moun yo fon òdè ou pa jwenn li ripote sa bay bank ou pran kòb ou bak gèt manmanw on premye moun mwen gen lajan k pa gen call center li pa gen moun kap travay avèl podyab se ti dipè fèk humm ou gen lajan epi se nan vann krèm sèlman ou rete milyonè yo lè yo fin fon lajan nan on bagay se pepinyè yo kreye wi epi ou pa kreye pepinyè ou pi sansib ou pi greedy Men madan Alan tap travay avè w la poutèt li mande w prete yon kòb retire madan Alan sou w e w menm vòlè biznis cheve Alan nan. E sa madan Alan di m si m manti m manti apre sa l di m oh bon si moun ap kite kay li vin bat krèm pou w vin pran òdè pou w kisa w fè ou sipoze ba l yon kòb tou wi pou l peye kay pase moun nan se bonda l li kite san lave vin lave bonda w pou w pase yon vye granmoun kannay ki won't be all over the place. Machann krèm, chantè, palemantè, aktè, òl de tè, tètètè, machann tè. If you wanna be all over the place fòw met moun la a menm wi ki pou reponn kesyon. Wap fè 400 mil men sèvis ou ofri nan kominote a is a trash. Pèy lè w pa gen lajan w monte w vin bay spesyal. Wi! Wi! Wi nou gen spesyal nou gen spesyal wi humm. Epi kou fin gen spesyal ou fin pran kob moun yo blok yo banm dan do. Yo pa anm tande w. Moun pa gen kontwòl òdèv. Humm. Ou vle fè tout bagay yon sèl kou e Jezi w ye? You wanna Baba menm Jezi pat all over the place non. Jezi te kanpe sèlman nan evanjelizasyon wi. M pat wè Jezi te bezwen chantè, jwe nan disip, jwe nan djakout, jwe nan Sweet Micky ou menm you wanna be all over the place. Sa pa atitid yon moun ki gen lajan. M panse m pi gen lajan pase w paske mwen menm depi 2015 a m promote my shit, I promote those people, I promote good people, I promote bad people, I promote people who learn how to read, I promote people who who don't know how to read, I promote everyone. M panse m gen plis lajan pase w paske kòman w ta vle di m konsa mwen menm depi w depi w wè w gen yon attitude shaky. Lè m di atitid Sheki a, you wanna be all over the place, son malerèz ou ye, son grangou long ou ye, lajan pran devan w. E se sa ki koz la America nou toujou ap fè kaka. Depi w kite lajan pran pran devan w. Depi w kite lajan pran devan w, ou son pòv. Ou pantan sou lajan. But remember lajan pa ka fè everything. Humm problème nou gen avèw men problème nou gen avèw nou gen problème engra e se si engra ou montrel frech e sak fè ou wè si dipèfèk pa pran egzanp poul kenbe w pase dipèfèk wè pandan wap dil a manzè a si w pa prepare plan fucked up la e ou kap wèl wi fanm america pou viv byen avèw fòw prepare plan fucked up la le jou they wanna get fucked up pou jwenn avantaj ou. Mwen menm se pa depi dè mwa lè w tande y ap di y ap ban m divòs m poko jwenn divòs. Paske se divòs sa m ap tann pou m aktive plan m gen an m pete bounda yo. Pete bounda ti Moris. Eklate koko ti Moris fè yo kite goude. Paske Amerika depi w wè malerèz la sot Ayiti an kokorat li vin la l ap fè degouden l panse l entèlijan ke tout moun. Sa fè lè m ap di la moun fout ou avoka Grek nan moun ou. Keseswa sa k te ban m rezidans sa k pa t ban m rezidans. Di perfect si wap viv a zago loray sa ou pa prepare plan fucked up la ou kap wèl e sa fè tout sa map fèm mete reçu e le jour ou ouvè bondò poum do men malerèz m mete reçu paw la men reçu pam nan ou pa wè yon sèl bagay pete la poum kòmanse lage reçu cash app m poko menm fini nan nan premye ane a m poko fini m kòmanse lage reçu cash app poum do no bitch epa ou k tap okipem. M pa konn bezwen bagay bitch. Ou te moun kap manadje lajan m. Gon diferans ant se lè wap okipe m avèk lè wap manadje lajan m. Dayè mwen di li m di l chak jou. Fanm bò isit yo marye an fonksyon de nèg kap bon pou yo. Men nou menm an kalite de gason ki egare, nou marye pou gwo tèt bonda, bèl tèt koko, bèl konyen, bèl chawony, bèl madivin, bèl souse zozo. Se la a yo pran nou. That's why mwen menm kap an mòd pete bounda ti moris. Kay la pèdi pou 1 fight a avokam nan mwen menm map fè 3 zan la map jwenn 50 mil dola epi move m peye kèk kredi kat. Ou pat pranm a dèt kredi kat. Ou paka vle kitem a dèt kredi kat. Ou te pranm krakèd ou vle kitem krakèd. Lèw pranm ou pranm a 3 djòb. M ap founi lajan, m ap ponpe lajan. Ou pa ka vle lage m. Ou vle lage, retire kò w anba limyè a. Ban m pousantaj mwen, mwen menm, m a jwenn yon lòt bouzen pase e pa ou sèlman ki gen koko. Next! M pa konn mande moun gratuite mwen menm. We make a deal and you should respect the deal. First thing first, m te toujou di l n ap repare ansyen kay ma ou te kite a, manman mari w, kay depi 1804 la n ap repare l, w ap pran kredi kat sou non m w ap repare l. N ap pran yon liy sou li n achte yon gwo kay and then apre yon sèten tan w ap vann li pou l ka peye gwo kay la. Lè w fin peye gwo kay la, epi se konsa. Nap refinance gwo kay la epi pou mortgage la desann lè sa map bay pousantaj man se kondisyon sa m te gen avè w m pat gen ankenn kondisyon avè w pou kenbe 2 mortgage ou vle kenbe 2 mortgage sa e nan koko manman w sa e nan koko w kite lajan pran devan w e ou kap wè l wa chwazi ki wout ou vle fè men fò w eksplike pèp la la reyalite pa vin di m chita nan kay san peye non m gon kontra and that's why m fè tout bagay nan reçu e lè wap di la lumen a bò isit se bay reçu.

kap pran pòz se yo ki te se yo ki te wi se yo ki te cho nan nan nan nan nan soup e lè yap pale yap pale kankou viktim paske la se sèl kote ki gen fake crying moun nan wè polisye kriye ap pske ipipi a manti pou l ka antrave w wi manti fake crying. Ou tap skine don w. Ban from the stream Dènye comment nan koko manman w M retire w La se pa kote pou jwe a Limena menm pandan wap deal avè yo prepare plan fucked up la Wap fè tout bagay pou m fè yo a resit. E so far la nou wè m kite 2 maryaj la yo still ap kouri dèyè m yo still ap beg mwen who is the shit I am the shit se sa a pou konprann m renmen lè fanm nan monte bòt yo ou pa wè premye madan marye m m pa raple m a kiyès li tap pale li tap di moun wi e mwen k di se mwen k dat bankou m gitwa avè w al pou on nèg wal chèche pè jojo nan nèg la. Jiskaske w pete je nèg la a kalòt, lapolis debake, ba m wè doktè sa ankò. Hein? Ba m wè doktè sa ankò. Se sa m ap di w. E konsa yo ye bò isit la. Ou pa t pran m krakèt, ou pa ta ka vle pou w ap lage m pou m krakèt, ou pa gen pitit gason tou? Kòman w ap santi w se yon moun fè pitit gason sa? Non. All I want is my grap day ay m pap kite la a dèt kredi kat nan mouda m bank ap rele m tout jounen m gon kòb la men m pa konn ki kredi kat pou m peye bagay kaka konsa wap kite la a avoka m ap fight pou mwen ay fòk jwenn grap day mwen an ou pat pran m san grap day ou pran m a yon kredi 750 ou lage l 420 sa rele san konsyans manman imoral la fè 3 zan m ap peye asirans 6 700 dola. Pou timoun ki pa pou mwen. E yap fè timoun yo ap fè show epi yo konn kiyès kap fè plis aksidan.